Bonjou, bonswa, bonswa, bonswa, bonswa, kòman nou ye, kòman nou ye, biye veni nan yon nouvo videyo, jodi a kem vin esplike ou yon bel enfomasyon mwen panse kap vweman bon pou nou, ki pwal fè nou sispan panse, e sispan kriye avèk chanel youtube nou, bon panse sa mwen panse ke anpil moun ta avi konnen, men ke. Ou menm ki ta anvi tande de enfòmasyon sa yo se pa bliye gade video a jiska la fen e ba video a yon like si vrèman renmen travay la ke nap pwodi an. Map retounen apre kelke segond poum vin esplike ou de enfòmasyon sa yo. Ok ok mwen retounen. Jodi a ke sam vin pote pou nou jodi a se yon afè de copyright. Copyright la m vin ezike nou li jodi an. Gen anpil moun kap pale de copyright. Ok. Yon kopi, kisa ki yon kopi? Yon kopi m panse ke se pa yon bagay ki trè estraodinè pou sa. Se yon bagay ki trè difisil e se yon bagay ki ou pap jwenn tout kote. Bagay sa wap jwenn li tout kote. Tout kote gen kopi. M'ale pale nou. Le jou an jou ke chanèl YouTube ap gen plis moun, lap gen plis lòd e YouTube ap mete plis atansyon. Se pa yon bagay ki te la konnya, se yon bagay ki te la depi lontan ok, epi tout moun konnen bagay sa te la lontan ok. Sa vle di ke se pa yon bagay ki te apwouve, apwouve konnya la jan nap gade la. Nenpòt imaj ke ou poste li pa pou ou pran kopi. E se pa tout moun ki te konn lwa sa ok. Yo pat konn dwa sa pou yo te ba moun kopi sou lòt rezo ok. Sa vin pèmèt sa, sa poko te devwale men se pa yon bagay ki pat la lontan, se yon bagay ki te la lontan lontan ok. E kopi m panse ke i gen 3 efe nan sa bay sa yo, i gen 3 efe nan bay sa yo. I gen kopi, i gen avètisman, i gen reklamasyon. A di ke bay sa m panse ke pou YouTube 3 bay sa yo son bay ki mache pa an pa. Se 2 bay se men lan men yo ye. Lè w pran kopi se lè ke bay la w poste li pa pou ou, e pa vre? Li pa pou ou pou posede l. Wap swiv pou wè menm si atis la te baw aksè pou te itilize mizik li nan videyo wap wè kel moute yon reklamasyon de kopi ke sa w fè a l pa pou ou men youtube pap ka siprime videyo sa si se atis la ki baw aksè ou pa bezwen gen pwoblèm kopi tout moun ka pran kopi pa egzanp mwen ka gon chanèl youtube mwen mete kopi m aktive kopi depi w itilize yon bagay lan videyo m sou youtube ap deja di w Ke si sa w pran l pa pou ou depi m aktive lòt koupe sou li. Si m pa aktive ok pa gen pwoblèm tout sa w fè ou pa bezwen ou pa bezwen pè w ap itilize yo de je fèmen men si m aktive kopi ou pa bezwen pè okenn nòt p ap vini pou ou si chanèl mwen gen kopi wi ou kapab pran kopi men sa pa pèmèt chanèl ou siprime i pa pèmèt li okenn pwoblèm se sèl bagay ki ba moun plis pwoblèm sou youtube kòm avèti w konprann se sa k rele reklamasyon an plis pwoblèm. reklamasyon an. Avèti reklamasyon. De bagay sa yo. Avèti a ki fè m pa mete l nan lis ke reklamasyon paske reklamasyon an, lè yon moun reklame dwa l, se yon bagay ki vrèman bizan anpil e se yon bagay ki vrèman enkonparab. So, si moun nan ta fè revandike dwa l, li ta di YouTube siprime tout bagay, monetize. Bon, depi l siprime l anvan w la, m panse ke chanèl w ap gen tout chans pou l elimine. Ok. Avèti a m panse ke se yon bagay ke tout moun konnen l. Ou ka itilize zafem nan video, m ekri, m di baz tanpri souple retire sa w mete a li pa bon, retire l si w retire l m pap fè w anyen ok. Depi w koute m ou retire l pa gen anyen kap posib depi w retire l anyen pap difisil anyen pap difisil anyen anyen anyen anyen pap posib pou mwen avè w nap toujou kolòn ou ka bezwen m fon bagay pou ou m fè l ou ka di ok ou annik bezwen fon bagay map fè l pou ou ok gratis. Men pa fèl sanw pa avètim. Ou konprann fò avètim anvan menm jan ke sou fèl la map avètiw map diw retirel sim son kolòn ou pata vle chanèl ou siprime map diw map avètiw anvan map diw siprimel ok siw pa vle siprimel lale sim fè sim revandike dwam di youtube bòt tout moun ki pa fèm yo m pa tcheke okenn chanèl poum di youtube pa fè sa nan sa siprime tout ok sa vin pèmèt ke se pa kopiray kopiray tout moun pran kopi. Ok wap gade anba gwo chanèl youtube ke wap wè ke yon bagay yo itilize la pa nan chanèl yo li pa pou yo wap gade anba deskripsyon wap wèl kanmenm ke bagay la ka pa pou yo wap wèl parèt anbal men se sak rele kopi sa vin fè w konnen ke sa pa pou ou ok wap gade ke ou pwodui yon imaj ke ki gen efè nan imaj la ke desten an koulè tout bagay se pa ou menm ki te kreye imaj la pwòp men ou pwòp aplikasyon ki nan telefòn android ou nòmalman depi ke ou poste l sou chanèl ou kanmenm depi mèt li. Sispèk sa, li ka ba w avètisman osinon ke si moun nan bay kay vanti ki do al fè YouTube siprime videyo an oswa kèl kont oubyen mizik la, la chanèl ou an ap gen tout chans a siprime si w pran l pandan 3 fwa nan yon semèn oubyen nan sa e kèl kont. Ok. Bagay sa w fè fè, fò w fè anpil pridan avè l. Kopi a, tout moun pran kopi. Sonje m di sa deja, tout moun pran kopi. Ok. Tout moun pran kopi. Men gen kopi an limit. Ok. Gen kopi, gen avètisman e gen reklamasyon. Si m reklame. On a bagay on afèm ou pran nan video sou sa vin pi bèt, men kopi a ke youtube fò konnen sa ou ak sa ou mete nan video la e pa pou ou, so si ou vle etirel etirel men ponkò etirel se sa youtube apral diw pa bezwen etirel kounye a si mèt la ta mande pou etirel wap gen aksè pou etirel si ou pa etirel tou. Si mèt la, si mèt a bay la fè revandikasyon l, wap pèdi chanèl ou an. Se a tout chans sa ke li ban nou. Ok. Avètisman m panse ke sou tout moun. M te fon video deja. Si w poko te gade video sa map, m te pale kote pou al gade pou pran, pou lè w pran avèti, pou toujou bat pou pa pran sa ankò, pou fè atansyon avèk chanèl YouTube ou. Si ou menm ou ta vle fon bagay nan kominote ayisyèn. Men fè nou fèt atansyon avèk bagay sa. Ok. Son bagay ki Yon moman ke l moute sou chanèl ou, yon moman ke tou ou ka pa ka mete okenn anons nan video ou ka pa ka fè kòb avèk okenn video yo. Si si pa egzanp ke copyright sa yon copyright ki vrèman lou, so ou ka pa ka mete anons nan video yo. Se pou sa fòw fèt atansyon, si w kenbe yon son wap pa janm pran reklamasyon, wap pa janm pran copyright. Kenbe grenn son sa nan chak video ke wap poste, son fason pou pa pran copyright nan plizyè pou si yon sèl grenn te pranl sa pa gen pwoblèm ok. Wap ka poste lòt video ok, wap ka fè lajan ak li kalti. Se pou sa ke fò fè atansyon avèk sa moun ap di, sa moun pa p di. Mèsi dèske w te rive nan fen videyo a. Si vrèman ti videyo a te enterese w, se pa bliye ba li yon like epi ban m yon kòmantè, ban m kritik pa w la, m ap tann li konnya la. Epi pa bliye envite zanmi w avèk chanèl sa pou yo vin dekouvri chanèl sa e tout sa ki gen chanèl YouTube tou pou yo ka konprann de yo ka apwann de plis enfomasyon su youtube ok si vwèm renmen travay la si abone yo avè chanèl la su pou kòt li fè sa e si ou deja abone mèsi dèske ou te abone e toujou kontinye gade ti videyo yo pou ou pa pèdi de lòt enfomasyon kap vini e bal videyo a yon like zanmim epi nap travay pou plis detay mèsi mèsi babay tout moun nap wè nan lòt ti videyo ki se it.